Mwen ap salye tout fidèl abòne World Travel Multi Service yo e ke nou di Bondye mèsi di fèt ke li pèmèt nou leve, evakye avèk aktivite nou. Ba nou souf de respirasyon an. Nou di l mèsi tou pou fanmiy nou ke li toujou pwoteje e spesyalman an Ayiti. E nou konnen ke jan sitiyasyon an ye. N ap mande Bondye pou l toujou e konsève e gade, pwoteje fanmiy nou yo avèk tout lòt pitit li. Donk e mwen salye tout abòne ki sou sa e ki sou chanèl. Mwen tchwa menm ti sèvis la e mwen swete byenvni avèk tout moun ki apèn rejwenn chanèl la. Donk mwen genyen e prè de 3 satisfaksyon la jodi a la, 3 bòn nouvèl e 3 moun ki ki te sou chanèl la ki t ap swiv nou e ke yo arive antre Sen Vensan e Grenadin pa rapò avèk enfòmasyon nou konn ap ba yo e sitou nou gen e nou genyen e lòt videyo ki apeprè menm jan avèk Sen Vensan e Grenadin, men moun sa yo te kontakte m an prive epi m di m ede yo, e mwen te ba yo dè enfòmasyon epi e kòman pou yo te fè. Donk la a e nan videyo sa a mwen vin e pote videyo sa a pou moun pou abòne espesyal mwen ki t ap mande m kòman yo kapab fè demand viza pou la Barbad. Donk pou 3 moun 3 moun ki 3 moun mwen yo ki Sen Vensan e Grenadin non e nan moman an la a kounye a la jodi a la pandan n nan lekòl la yo fè yon gran tan ap pale ansanm avè m e m ap pote koze pou nou m ap pote koze pou nou men jodi a la a m ap vin montre e avèk e plizyè abòne sa yo te mande m kòman yo menm yo kapab fè demand viza la Barbad pou kont yo ebyen nou prale paske m toujou di nou Kèlkeswa rechèch mwen fè, se sou Google mwen fè yo. Apre sa, si m santi gen yon bagay ki pa ale nòmal, m gen dwa pran imel imigrasyon an oubyen nimewo telefòn nan ou m pran pou m kapab kontakte yo, pou m kapab sur de enfòmasyon ke mwen jwenn sou Google la. Donk, nou prale pou nou wè kòman pou n fè. Rapidman, nou prale. Aplikasyon. Ahan. Aplikasyon.

Nou ale la. Rapidman nou tonbe sou sit imigrasyon Barbad la. Barbados Immigration Department. Wè yo di Nesesite viza. Nesesite de viza. La men enfòmasyon w la. Yo di ke. Enfòmasyon sur les exigences de visa Yon moun ki swete rann li Barbad e ki bezwen yon viza dwe dabò soumèt yon demand tretman e pou l kapab jwenn otorizasyon pou l kapab rann li Barbad avan rezèvasyon e konfimasyon vwayaj la. Yo di w yon viza antre Yon viza antre. Se yon bagay ki prereki pou pou nou kapab mande a pou nou kapab mande antre nan peyi Barbad. Toutfwa, li pa garanti nou. Sa vle di yo gen dwa ba w ou gen dwa gen viza a, e li pa garanti w antre sou teritwa. Pou ki sa? Paske se ajan imigrasyon e peyi Barbad la lè a lèt de kestyon yo pral poze w pou yo wè èske ou kalifye pou antre nan peyi a. Donk yo di, Permission d'entrer li akòde inikman. pa ajan imigrasyon ki nan pòt antre a. Sa vle di ke otomatikman ke w rive la Barbad wap jwenn ajan imigrasyon yo pral poze w kesyon e rezon rezon vwayaj lan. Byen ke ou menm gen dwa konnen se touris ou vin fè men ou konnen a nou menm ayisyen nan klas defavorize defavorize a tankou nou menm mwen menm tou nou pa ka al fè touris nou pral chèche lavi nou pran nan fòma de touris nou pral ale pou rès enfòmasyon yo.

ok yon bout foto an fòma de paspò w ap bezwen kopi kouvèti eksteryè paj byometrik paspò w lan ID paspò aktyèl ou yo di paspò aktyèl la li ou pa bezwen ou pa bezwen voye li yo di sof si moun k ap fè demand viza li swete ke yo mete viza nan paspò a yo di viza a yo bay li sou fòm de yon lèt ki aksepte. nan kontra anrejistreman konpayi ayeryèn nan e pa ofisyèl imigrasyon peyi Barbad nan pòt antre a. Nou prale, w ap bezwen sètifika d'nesans, si w pa marye ou pa bezwen sètifika d'maryaj, w ap bezwen yon lèt de lèt d'akonpayman adrese o chèf e ofisye de l'imigrasyon e ki gen ladan l adrès retou adrès kote w ap retounen, nimewo telefòn, Nimewo faks e yon adrès imel ki endike bi vizit ou a, bi dantre ou pwopoze e dire vizit la. Sa vle di ke w ap gen yon lèt w ap adrese avèk avèk chèf imigrasyon ok, ofisye chèf imigrasyon an w ap eksplike l nan lèt la rezon ke ou vle vini vizite La Barbad e w ap bay adrès ou sa vle di adrès kote w abite aktyèlman Nimewo telefòn, Donk nou men konnen si se Ayiti pa gen faks, bagay sa yo. Menm an Repiblik Dominikèn tou si w ap fè demand lan, ou p ap gen faks lakay ou paske gen yon bagay pou sa. W ap bezwen yon imel, ok, epi pou endike bi vizit ou a, bi dantre, ok, dat dantre, ki lè w ap antre e konbyen jou vizit la, konbyen jou w ap fè, sètadi dire de la vizit, konbyen jou. Apre sa w ap bezwen kopi lèt nominasyon. Sa yo se pou moun ki Ozetazini oubyen Wayòm Ini. Sa pa pou nou. F la pa pou nou. G, Lètre G, N ap bezwen yon N ap bezwen yon lèt danplwa si moun nan ap travay. Yon moun ki lekòl a w ap bezwen lèt lekòl lan oubyen yon moun ki nan inivèsite w ap bezwen lèt la pou w kapab pwouve ke E yo akòde w yon vakans. Lèt danplwa a ap gen ladan l dat danboch, dat yo anboche w la, e konbyen tan ou genyen nan travay lan, ki wòl ou jwe nan travay lan, konbyen salè lan ye pa mwa pou wou. Epi H lan. Yo di konsa, Tout moun, pou lòt moun ki rezide nan yon lòt peyi, ke nan peyi ke yo te fèt la, pa egzanp, yon moun ki an Repiblik Dominikèn, ou fèt Ayiti, donk yo di w, swa w viv an Repiblik Dominikèn aktyèlman, yo di ou dwe, ou dwe pwouve stati nan peyi adopsyon sou fòm yon pèmi de travay, yon viza etidyan oubyen yon pèmi de sejou ki a, ki, yo di, ki doit être copié et soumis, ou dwe kopye li pou w kapab soumèt li. Ok, mentnan yo di.

Antre miltip lan ki se 211 dola ameriken, li gen ou kapab fè plizyè antre ladan li gen yon dele 6 mwa. Yo di tout dokiman ki nan yon lòt lang ki pa anglè yo dwe tradui yo. W ap fin tradui dokiman dokiman nesesè yo, men w ap voye sa ki an fransè yo ansanm avè l. Si li si dokiman ou pral tradui yo an espanyòl, w ap akonpanye l avèk. E dokiman ou tradui an anglè a. Pa egzanp, ann di atestasyon bankè revni kont bankè a, si li an fransè, w ap tradui li an anglè, epi w ap akonpanye l avèk avèk tradiksyon tradiksyon dokiman ou fè an anglè a. Pa bliye ak de nesans ou, ou sipoze tradui l an anglè. Yo di konsa, dokiman peyan yo, yo kapab anvwaye, ou kapab voye yo pa FedEx, DHL. oubyen yon lòt bagay ki kapab voye, ki kapab pote demand ou an nan adrès imigrasyon La Barbad. Yo di, yo di ke moun ki soumèt, yo di pèsòn, moun ki soumèt paspò yo dwe enkli yon fakti de transpò aeryen preperye, Pou le retour di passe si ou voye paspò a ou dwe voye yon frè e just pou kapab e pou yo kapab e egzekite pou yo kapab retounen paspò a ba ou e aprè lè yo fin analize demand ou an. Yo di peryòd demand lan peryòd demand viza e Barbad la li dire 3 semèn ok li dire 3 semèn. Donk yo di, si gen yon defo yo konstate nan dokiman w yo lè yo resevwa li, donk yo di moun sa a l ap imedyatman, y ap kontakte l imedyatman pou yo kapab pale ansanm avèk li. Yo di nou fòk nou pran randevou viza a andeyò de twa twa semèn. Sa vle di ke fòk ou pran l avan menm. Pou sipoze si pa egzanp w ap vwayaje nan mwa. nan mwa nan mwa dout m kwè depi nan mwad jiyè ou sipoze fè demand lan epi yo di konsa personnes exemptées des exigences de visa d'entrée donk sa se pou lòt bagay kòmsi moun ki pa bezwen visa pou yo antre yo di kòman ou kapab voye frè yo pou peye pou ou di yo di frè a kapab ou kapab voye frè demand lan sou fòm demand aposto ou de trèt bankè par mesaje

Kounye a m kwè ou genyen tout enfòmasyon ki posib yo nan men nou. Donk sa vle di ke mwen espere ke nou menm n ap pran le swen nesesè pou nou gadab pou nou kapab gade vi de yo a. M swete nou pase yon bòn fen apremidi. Pa bliye pou nou ankouraje m se like, kòmante, pataje. Tout kesyon ke nou ta nou ta genyen sou demand viza la Barbad nou kapab kòmante anba videyo a. Dakò mesye dam? Mèsi.